Radio Caribe FM kontan pale avè w maten an pral ou jwenn aktivite w avan nan sou telefòn nan e kòman w ye kòman aktivite yo ye. Wi m byen kontan m salye tout panèl Radio Caribe la tout ekip solid la m di mèsi a bon travay yap fè nan peyi a kote ke yap sipòte yap sansibilize moun yo pou konaviris la kote ke son maladi kap fè ravaj nan mond lan e. Mwen pa gen kachete pran kachete pou ou nap mande pou pote yon kachete pou zanmi sa a. E li menm ki avèk nou e ki ap di de mo sou antèn Caraïbes FM, ebyen ou konnen nou dekrete la pèmanans pou nou kapab sansibilize moun yo sou kesyon maladi kowonaviris la. Ou menm se ou son chofè ki asire transpòtasyon an komen, se sa? Non, mwen m son bizismann e m toujou leve bonè kòm òdinè m toujou al vann. Kachnen sa ou konn kòman ou pral itilize l? Non, m pako konnen non. Se yon kachnen ki anvlope nan plastik, wap dekache l wap itilize l yon sèl fwa, li pap ka fè w plizyè jou. Donk lè w fin itilize l pandan jounen an w ap genyen pou jete l se sa? Ok dakò mèsi.
Radio Caribe FM kontan pale avèw zanmim nou pral gade ansanm kisa oditè yo voye di jounal premye okazyon nan 2 telefòn yo nan 43 29 77 40 nan 29 96 22 22 nimewo Digicel la plizyè oditè an pwovens toujou ekri nou pou di nou kòman sa ye ann gade ansanm kòman sa ye ebyen genyen anplwaye Dignité yo ki mande direktè jeneral la èskel bliye yo Malgre lekòl la fèmen, men moun sa yo pa t gen tan touche alòske mwa ap moute sou yo. Moun sa yo dwe sòl, yo dwe kay, yo nan sitiyasyon difisil. Yo mande pou Direktè Jeneral Diyite a di yon mo pou yo paske lavi a di, yo pa gen anyen pou yo defann tèt yo. N ap voye yon gwo kout chapo tou pou sekirite nan palman yo, yo menm ki la pandan gen yon mekanisyen ki antoure n, plizyè moun ki antoure n nan zòn Kwabosal la k ap ba nou afeksyon an. Genyen plizyè abitan nan Dekouze ki mande majistra Jakmèl la pou l fini avèk pwoblèm dlo nan Jakmèl. Tiyo yo t ap mete pou moun nan Jakmèl yo, ebyen yo mande pou yo ranje tiyo sa yo. Moun Dekouze nan sitiyasyon difisil, donk yo mande pou yo kapab jere kesyon an pou yo. Alò Dekouze se Jakmèl, lakay gèrye Dyesèl. Plizyè ti machann nan Lagonav. Mande eske yo bliye yo. Zile sa a lage san kontwòl, pa gen dlo, sou komisarya nan sitiyasyon difisil. Lise a an mal makak alòske eli lokal yo pa fè anyen pou yo. Donk moun k ap viv nan zile Lagonav, nan Pwentarakèt, mande otorite yo di yon mo pou yo paske sitiyasyon an difisil anpil. Fòk leta di yon mo nan jan y ap distribiye manje a e sa k kòmanse peye gwo lese frape. Se kri plizyè sitwayen nan Solino, plizyè sitwayen nan Lasalin, plizyè sitwayen nan Site Solèy ki mande pou otorite yo fè yon jan avèk kesyon distribisyon manje a, donk kesyon manje a jan y ap bay li a se yon sitiyasyon difisil se lese frape chak jou Bondye mete, yo mande pou otorite yo panse yon lòt jan avèk kesyon jan y ap distribiye manje yo. Ebyen genyen plizyè sitwayen nan zòn Leogane, lakay Bòpse ki denonse plizyè gagè. k ap fonksyone nan zòn sa a. Yo mande pou otorite yo kapab jere kesyon gagè yo yo menm e jiska mentnan ki pa vle kanpe. Plizyè sitwayen k ap travay nan ministè afè sosyal mande minis afè sosyal la pou peye yo plizyè mwa travay yo dwe yo. Yo nan sitiyasyon difisil. Moun Bon Repo di edh sa fè 15 jou yo pa gen kouran. Yo mande pou edh panse avèk yo. Yo nan sitiyasyon difisil. Epi genyen moun ki rete nan zòn Paloma ki di yo pa janm ba yo kouran ditou. Yo mande pou direktè edh la panse avèk yo paske blakawout egal avèk ensekirite e gen plizyè operatè enfòmatik nan lapolis nasyonal peyi Dayiti ki mande peye yo 14 mwa. Yo mande pou minis finans lan avèk responsab bidjè nan lapolis la panse avèk yo. Gen plizyè sitwayen ki mande nan chanm depite a ki mande pou leta jere kesyon ti kat la pou yo. Donk yo nan sitiyasyon difisil alòske plizyè abitan Kabarè, Akayè,

Bòn jounen a ou menm tou Mackenson Remy, mèsi paske w te ede nou wè kòman Pòtoprens reveye pou maten an. Nou te kontan abò 4 pa 4 la, nou te an dirèk avèk ou depi mache Kwa Bosal pou n obsève vil la, kòman vil lan t ap reveye nan mache sa a jisteman kote deja genyen anpil machann ki rive. Pa yonn ak kachne e machann sa yo, yo montre ankò yo pa fin twò konprann, konnen menm ki sa ki kowona viris la nan moman kote dènye chif yo montre se 24 moun ki teste pozitif e se nan kontèks sa otorite Amerikèn yo dwe depòte maten an yon swasantèn konpatriyòt ki dwe rive jodi a nan ayewopò entènasyonal Pòtoprens lan. Nou pral gen pou n pale nan jounal la maten an ak minis zafè etranjè a, Claude Joseph konsènan operasyon depòtasyon sa ki rive nan yon moman kote Ayiti ap fè fas ak epidemi kowonaviris la ki kreye ankò Panik nan mitan sèten moun nan popilasyon menm lè anpil moun toujou pa kwè gen Dye Dyesèl. Wi, jan w di l lan, bilan an ap ogmante chak jou ak yon chif 24 moun ki teste pozitif jounen jodi an. Donk se te yè otorite yo te bay bilan sa a e se nan 24 moun sa a genyen yon moun ki mouri daprè otorite yo nan ministè sante piblik. Se direktè epidemyoloji laboratwa ak rechèch nan ministè lan ki kominike chif sa yè, kote deja genyen yon premye ka desè nan peyi an. Daprè sa otorite sanitè yo fè konnen nan sa ki gen pou wè ak desè sa, se yon sitwayen 55 lane ki te deja entène lopital anvan menm li te teste pozitif. Daprè doktè Patrick Dely genyen 20 nan ka sa yo ki se ka enpòte, donk moun ki pa t ap viv nan peyi an oubyen ki te de pasaj aletranje ki rantre ak maladi an pa bò isit. 4 lòt ka yo se transmisyon kominotè kote moun sa yo ki kontamine yo pa t fè yon pa ki tan yo pa dago donk yo pa t ap yo pa t kite peyi an Men se pwobableman lòt moun ki enfekte yo. Depatman Lwès toujou kenbe tèt lis la ak 16 ka konfime, 4 nan depatman Sidès peyi an, 2 nan depatman Nip epi depatman Nòdwès ak Latibonit yo chak gen yon ka. Toutfwa Doktè Delly fè konnen eta sante moun ki enfekte yo ap evolye trè byen pandan l pwofite soulinye gen plis pase. 600 lòt moun ki poko ale la twouve yo an karantèn. Ann koute plis eksplikasyon ak Doktè Patrick Dely ki te pale nan mikwo Johnny Ferdinand. Le fè ke nou poko gen anpil ka, sa pa vle di maladi a pa prezan. Okontrè, nou panse ke chak jou jou ap pase, ka yo sipoze ogmante e sou baz tan peryòd denkibasyon. Se sa k fè nou ap ban nou kounye a ki jan sitiyasyon an ye. Nou kapab di ke atravè sistèm siveyans epidemyolojik la, nou deja detekte 24 moun ki pozitif pou kowonaviris e avèk depatman Lwès la ki an tèt ki gen plis ka, 16 ka. Answit nou gen an dezyèm pozisyon Le Sud-Est, ke nou anrejistre deja 4 ka, answit nou genyen lè Nip 2 ka e an dènye e dènyè pozisyon Latibonit. Mentnan nou di ke pami ka sa yo tranch daj ki plis afekte yo se moun ki ki gen yon tranch daj ant 20 e 44 an. Nou gen apeprè 12 moun nan tranch daj sa. Answit, se moun ki gen ant 45 a 64 an ki vini an dezyèm pozisyon, nou gen 9 moun e lòt 2 moun yo, yo vini nan 65 an e plis. Nou vle di nou ke depi ke n ap chèche ka kowonaviris an Ayiti, nou deja detekte oubyen nou sispekte 257 ka e nou envestige yo, Se se a pati de sa ki pèmèt nou kapab di ke nou genyen 24 moun ki pozitif, men nan 24 la, genyen 20 ladan yo se moun ki te gen yon antesedan ki te vwayaje aletranje. Sa vle di se 20 ka enpòte. Men, se yon nouvèl ke n ap tou anonse la tou pou nou di ke nou kòmanse gen transmisyon kominotè, sa vle di ke gen moun. nan kominote a ki prezante maladi a ke nou pa retrase antesedan de vwayaj aletranje. Se sa k fè nan faz sa a nou mande pou ke tout moun trè trè prudan. Mentnan, nan mezi ke nou pran deja yo, nou gen plis de 613 moun ki plase an karantèn e moun sa yo se moun ki gen rapò avèk moun ke nou detekte yo. Nou gen anviwon 24 moun ki an izolman swa domisilye oubyen enstitisyonèl. E m ap di nou ke jiska dat, apa desè sa ke nou anrejistre, nou gen pasyan sa yo ki nan lopital yo, y ap byen evolye. Sa vle di eta.

Mòd kontaminasyon yo kòmanse devlope lakay moun ki pa t janm vwayaje avan yo te kontakte viris la. Premye ka lanmò ki anrejistre a se yonn nan yo, selon otorite yo ki fè konnen se sèlman 20 nan moun ki teste pozitif yo ki te soti nan yon peyi etranje. N ap raple, nan 24 ka yo teste pozitif yo, 7 nan yo resanse nan zòn depatman Lwès lan, 4 Nan depatman Sidès, 2 nan Nip, yonn nan Nòdwès, yonn nan depatman Latibonit, depatman Sid, Nòdès, Plato Santral ak Grandans se depatman kote jiskaprezan yo poko resanse okenn ka moun yo teste pozitif. Fò n di depi 19 mas, dat otorite yo te anonse premye ka yo te idantifye nan peyi an, gen apeprè

K lane e plis moun ki revele jiskaprezan pi afekte pa epidemi an twouve yo ant 20 e 44 an selon Direksyon Epidemyoloji, Laboratwa ak Rechèch nan Ministè Sante Piblik. E koulye an Guerrier nou prale rejwenn Reginald Remy, Reginald Remy ki li menm obsève pou nou malgre dispozisyon ki te anonse pou pèmèt distans sosyal la rive respekte nan nivo transpò piblik lan jiska ayè lendi 6 avril la ankò okenn nan mezi sa yo pat rive mete an aplikasyon menm machin ki te entèdi kite kapital la pou ale nan depatman ki pa gen Ka ki teste pozitif yo tankou Grandans Sid ak Nò pa rive respekte, chofè ak pasaje yo kritike otorite konsène yo ki pa pran okenn dispozisyon pou pèmèt aplikasyon prensip ijyèn yo. Nou envite w swiv yon repòtaj ak Reginald Remy nan jounal la maten an.
Machin ki pral Jakmèl, Grandans, Okay ranpli ak pasaje, moun chita youn sou lòt, ti machann k ap vann nan diferan stasyon yo ap pale nan figi pasaje yo, se imaj jounen lendi 6 avril 2020 an. Konsta sa a montre aklè mezi ki te anonse pou entèdi transpò nan kèk depatman, Moun poko trape covid 19 la pa respekte. Gen anpil moun ki vle al lakay yo k pa gen anyen y ap fè nan kapital la la. Se pwovens ki pou bon pou yo. Yo pa gen kay, se pwovens ki bon pou yo. Se pwovens pou yo oblije ale. Si Leta a vle pran yon dispozisyon pou moun yo pa vwayaje, l ap pran yon dispozisyon, konsilte moun yo anvan yo ale, pou yo ka ale Jeremi. Men paske men yon gwo pakèt moun la ki vin la k nan stasyon an la, ki sot. Site Solèy, yo pa ka rete, se nan stasyon la yo oblije rete. Yo pa ka pa al nan peyi yo, se Jeremi m pral. Anpil pasaje ki pral nan depatman Grandans peyi a te pwofite ale ak tout zafè yo. Sèten ladan yo ki abite Site Solèy p ap kouri pou kowonaviris sèlman, men tou pou ensekirite a. Pètijan ki abiye byen bòzò pou retounen nan peyi l, pa manke mo pou eksprime kòlè l kont desizyon sila, sa ki pa diferan pou Maximilien. Ou sèlman rete ou pran dispozisyon ou di tout vwayay koupe. E moun sa yo k ap viv nan elwanye yo, kòman y ap viv? Ki mwayen l voye ba yo? E ke pou moun sa yo ret kote yo a pou chofè yo pa ale? Chofè sa yo k lan estasyon an la, konbyen pitit yo genyen? Lè yo gen yon sèl fanmi ki gen 10 moun, 10 moun chofè a genyen, l gen yon lòt fanmi ki gen 30 moun, paske lan 20 goud yo fè a, yo gen yon lòt moun y ap ede ansanm ak 20 goud yo fè a. Lè w mete yo kanpe la, ki mwayen ou ba yo pou yo chita lakay? Lè yo di yo pou pèp la antre an karantèn, yo pa an karantèn non, yo met pèp la. E yon san ventèn wi yo mete yo. Lè w di pèp sa a, ki pa gen anyen lan menl chita lakay li kiswa vle dil e jou dil konsa l pran maladi a wi si gen 10 moun nan dan kay la youn youn pran tout pral pran paske pa gen anyen tout moun yo chita lakay yo pa gen anyen yo pa gen manje yo pa gen anyen yo pa gen yon goud nan men yo tout sot pran 3 mwa lòk pèp ayisyen pa gen anyen lan menl jodi a bagay sa vin tonbe men nou konnen gon Bondye. Nou konnen gon Bondye, Bondye pap ka ban nou depè nan lafwa. Nan stasyon Jakmèl reyalite a pa diferan, pasaje yo kontinye vwayaje nan menm kondisyon an, Thoman Obedson kritike leta ki pa pran okenn dispozisyon pou ta fè aplike prensip ijyèn yo nan stasyon ki pral nan vil pwovens yo. Camilien sou bò pa l ki fè transpò Jeremi kwè si leta te gen volonte li tap pran dispozisyon pou pèmèt gen mwens moun ki vwayaje nan machin ki pral nan vil pwovens yo. Nou menm nou poko konn ki kantite moun yo mande pou met nan machin. Pou nou ta fè sa sa yo mande a, fòk leta li menm ta di yon mo. Pa egzanp, nou menm k ap fè Jakmèl, si leta ta di nou e de moun pou nou pot nan machin nan pou distans lan ka respekte, m panse fòk leta a tou l te ka tou fikse pri kous la. Sa a pati de la nou menm chofè nou t ap ka konnen men konbyen moun pou nou pote nan machin nan. Men nou menm etanke chofè nou pa ka annik pran desizyon pou n annik di pasaje a monte machin nan pou n annik di l ap peye tan l ap peye tan epi se de moun l ap pote. M panse premye desizyon sa a sipoze sòti bò kot leta. Nan stasyon Okay nou konstate yo mete yon doum ki gen dlo ladann pou chofè yo lave men yo, men se san savon. Sa a se yon jès solidarite, daprè Edwa ki pa vle kwè gen ka pozitif nan peyi a. Nou mete ti dlo klowòs la pou moun yo lave men yo avan ke yo moute machin nan. Nou bliye se sèl sa nou ka pran kòm prekosyon kowonaviris lan, men apre sa nou pa gen anyen nou a pa gen yon tank abri si w ta jwenn yon moun gen ka sa a pou w ta ekspoze l ladan. Se yon peyi Se tout moun lage pou kont ou non peyi. Bon si korona viris ta pran moun la ki kote ou konnen pou ale. Nou kye menm ay ou yon peyi pa gen sèvis pa gen lopital pa gen anyen ou yon pèp ki lage de bra balanse men pou an ayiti m poko janm wè moun gen yon paske tout tan ke mwen m poko wè gen yon m pa ka di gen yon a m poko janm wè moun ki gen yon.
Ogmantasyon ka pozitif yo souvan lakòz gwo bouch louvri ant travayè k ap chaje machin yo ak pasaje. Stevenson ki pa pote okenn kach ne e ki pa kwè maladi sa a nan peyi a, souvan konn nan bouch louvri ak pasaje yo, genyen daprè sa l fè konnen, ki peye plizyè plas pou yo ka plis an sekirite. Pasaje pa respekte prensip. Kijan w pral respekte prensip lan avèk mwen? Nòmalman m toujou wè yo monte avèk yon kach ne nan vizaj yo, men èske mwen menm èske se sa ki vrèman prensip lan vre? 1. Dezyèmman, y ap mande pou chofè yo ta sipote pote 2 moun pa ban. Men èske se chofè a k ap deside pote 2 moun pa ban oubyen se leta k ap di, Jan lè l te konn pote 3 moun pa ban la vin 2 moun pa ban la vin tan kòb. Èske se chofè a k ap met pan li di ban sa 2 moun epi l 75 dola? Èske pasaje a pa t aksepte peye 75 dola? Pasaje a ki di li p ap kole avèk yon pasaje a kòman w konnen l fè l li menm? Li deside l, li pran prekosyon pou tèt pa l. Li kapab vini ok ban ta pran 3 moun li chwazi peye 2 plas epi lòt pasaje a peye grenn plas la. Daprè konsta yo, pa gen okenn mezi jiskaprezan ki pran pou fè aplike distans sosyal la nan transpò piblik la. Reginald, Remy, Caraibes FM. Sou fwontyè Ayiti ak Repiblik Dominikèn, malgre desizyon otorite yo pran pou te fèmen fwontyè la, otorite dominikèn yo kontinye ap pimpe tounen ayisyen yo sou teritwa a. Pa genyen okenn ajan sante ki sou plas pou pran pou teste moun k ap rive yo, yon sitiyasyon ki riske pwopaje epidemi an sou tout zòn fwontyè a. Nou gen avèk tou anliy.

Bonjour Pierre Renold, bonjour Guerrier Dieuseul, bonjour oditè oditris Radio Caraïbes FM isit an Ayiti e sa yo ki eparpiye anpe partou atravè planèt la. Mwen gen yon panse spesyal pou moun Laskawès kap koute radyo a nan moman sa kounya la. Mesye map di nou mèsi paske nou akòde m opòtinite pou ke mwen lanse yon kri dalarm nan non popilasyon awondisman Laskawas la ki gen ladan li 4 komin, Laskawbas,

Tan plis jou alò plis chak jou otorite lokal yo yo nan awondisman yo lage pou kont yo si anyen pa fèt nan jou sa yo k ap vin la a Ayiti pral transfòme an yon sèn teyat trajik nan fas mond la mwen lanse yon vibran apèl ak ministè sante piblik ministè enteryè e premye minis lan Joseph Jouthe. pou ta dote awondisman Laskawbas de yon pwogram espesyal nan dinamik prevansyon ak jesyon kovid 19 la an Ayiti paske awondisman Laskawbas li prezante de bezwen espesifik. Fòk genyen prizancharj ki fèt sou fwontyè la kote moun yo ap travèse vini an Ayiti a donk fòk ekspè epidemyolojik, Ekspè nan jesyon risk ak dezas, fòk Lakwa Wouj, Pwoteksyon Sivil, ta akonpaye otorite lokal yo avèk mask, gan, kostim espesyal, savon, alkòl, medikaman, manje, dlo, tèmomèt pou resevwa moun yo ki ap soti Sendomeng vini sou tèritwa nou an san pyès kontwòl. Fòk ta gen omwen yon. Staf byen ekipe pou sèvi de karantèn pou evalye kondisyon sanitè moun k ap sòti an Repiblik Dominikèn yo vin an Ayiti an atandan ke yo ta gen yon priz an chaj ki plis konsekan depandaman de ka yo. Se vre kovid 19 la li mete gwo peyi yo ajenou, se vre an Ayiti pa gen pyès garanti aparaman pou ke n ta fè fas kòrèkteman avèk kovid 19 la, men se pa yon rezon pou ke nou kwaze bra nou e ke pou n kite maladi a vin ravaje peyi a. Mwen rekòmande solidarite nasyonal, ekspè nan sante piblik menm jan avèk medsen fèy, se pou se skout, lakwa wouj, pwoteksyon sivil, tout sitwayen de bòn volonte mete fòs yo ansanm pou ke nou bay yon repons avèk covid 19 la. Mwen dwe atire atansyon nou sou nesesite pou ke. nou goumen kont covid 19 la, li ap pi fasil pou ke nou ede moun kap viv yo olye ke nou pral fè fas avèk yon pil kadav nan jou ki pral vini la yo. Mwen lanse yon apèl avèk Prezidan Jovenel Moïse, Premye Minis lan Joseph Jouthe, mwen mande yo silvouplè pou yo pa abandone awondisman Las Caguas ki genyen plis ke 200 mil moun kap viv ladann e ki etale sou 752,51 kilomèt kare. an Ayiti se konsekan. Mwen raple e tout moun kap viv an Ayiti devwa nou genyen pou ke nou siviv pou ke nal rekonstwi peyi an apre pasaj kovid 19 lan bagay ke nou pat janm fè depi plis ke 215 an depi ke nou endepandan e se bagay sa ki fè ke nou rete fas atè devan tout defi devan tout gwo menas don menas kovid 19 la mwen raple otorite yo nesesite aske yo gen yon rega patikilye sou awondisman Laskawobas ki genyen ladan l en senkyèm, alò ki kouvri en senkyèm de fwontyè ant Ayiti e Repiblik Dominiken. Vwala, yon rega patikilye se sa ou mande alandwa otorite yo fas a sitiyasyon ki ap devlope nan zòn fwontyè a. Mèsi bokou sè m ki te avèk nou e ki t ap pale nan non kominote Lascahobasa City Sèm lapè, kouvrefe sou tout teritwa nasyonal la pou evite pwopagasyon kowonaviris la Pakè Kwadèboukè ak Komisarya Taba adopte yon ansanm mezi pou pèmèt prensip sa yo respekte kòmsadwa depi ayè lendi 6 avril la Depi yè swa lapolis t ap gen pou arete tout moun tankou chofè, pyeton ak komèsan nan mache Piblik yo ki pa respekte mezi sa yo nan komin nan meri Taba pi lwen antann rapousuiv ak kanpay sansibilizasyon pou fè popilasyon an respekte tout prensip ijyèn yo ak tout konsiyn ki anonse yo pou evite maladi a simaye kò l nan komin sa yo Repòtaj Jean Paul Lundy.
Konsta a klè, pou anpil moun, zafè kouvrefe a se yon blag. Se konsa sa ye nan komin Taba. Pou majistra Nice Simon, sa pa vle di otorite yo enpuisan. Nou menm nan aspirasyon ke nap fè chak swa, se moun ki anpeche nou fè aspirasyon nan lari an tèlman lari an chaje moun aprè 8 è. Ebyen nou la jodi an kòm otorite pou n kapab pran dè mezi drastik pou sa kapab fini o nivo de taba an. Gen yon pinga ki lanse ak tout moun ki pran plezi rete nan lari a pandan gen kouvrefe. Depi nan lannwit lendi sa, lapolis pap gen pitye pou okenn banbochè. Pèsonn pap renmen. Sanksyon ki rezève kont yo a. Maxime Auguste se komisè gouvènman Kwadèboukè. Aswè a menm, otomatikman ke nou jwenn yon moun nan lari an ap sikile nan lari an apre 8 è, ebyen lapolis genyen li jwenn egzòtasyon, ebyen pou li pwosede a avèk arestasyon moun sa. Mezi sa yo konsène tou bwat de nwi yo. Tout bwat de nwi, nèspa vre, diskotèk yo, yo fonksyone nòmalman. Apati de 8 è, yo kontinye, y ap fonksyone. Ebyen nou di ke, apati de 8 è a tou, nou retwouve yon bwat de nwi, yon diskotèk ki ap fonksyone, k ap mete mizik, k ap fonksyone, ebyen y ap rantre, y ap fème, y ap sezi, y ap pwosede avèk arestasyon. Diminye risk pwopagasyon kowonaviris, se objektif sa a otorite yo vize. Lapolis ap gen zye fikse sou moun k ap pran moto. Pou chofè moto yo. 2 moun pa moute dèyè moto a. 2 chofè a avèk on moun k ap dèyè l lan ou ou prè vrèman. Men pou evite le pire, ebyen nou di ke chak chofè taksi moto ebyen l ap gen on moun dèyè l. Sou on motosiklèt, nou remake gen 2 moun ki chita dèyè moto an, ebyen twazyèm moun nan y ap arete l. Donk bat pou pa twazyèm moun nan. Nouvèl sa p ap sonnen byen ditou nan zòrèy ti machann ki nan mache piblik yo. Se sèl moun k ap vann pwodui pou moun manje ak pwodui sanitè, dezòmè, ki otorize kontinye aktivite yo nan espas sa a. Nou di ke nan mache yo, mache taba, nou di ke machann ki pou vin vann yo, se machann pwodui alimantè avèk sanitè, sa di diri, pwa, mayi, bla. Moun k ap vann pèpè, vann kivèt, vann yon pakèt lòt batanklan, ebyen nou di yo moun sa yo rete lakay yo. Otomatikman ke nou jwenn yon moun ap vann pèpè, k ap vann yon lòt bagay ot ke pwodui alimantè e sanitè, Ebyen la polis li gen misyon, li gen devwa pou li pwosede avèk arestasyon sa. Moun kap jwenn arestasyon yo pap retounen lakay san yo pa peye yon amand. E otomatikman ke yo fin arete yon moun, m ba n garanti, ou pap libere konsa konsa. Ou genyen yon amand ke wap peye. E amand sa, wap peye li, ebyen se nan DGI ou pral ale epi wap peye amand. M pran leswen Mwen poko di konbyen amann ke wap peye paske li fakultatif pa rapò avèk deriv ke wap komèt lan, e le jij li pral detèmine ki amann ke wap peye a. Lapolis ap gen pou deplòtonnen nan 4 kwen komin Taba pou arete tout moun ki ta vyole mezi sa yo. Responsab komisarya Taba enspektè Roger Lamartinière bay garanti a. Kòm nou tout konnen e kon sekrè de polichinèl, lapolis se oksilyè se dè pouvwa piblik. Komisè a pran mezi n ap asetit nou se ajan aplikasyon de la lwa. Tout sa komisè yo di la, tout sa majistra yo di la, n ap al aplike yo. E se bra ame lajistis nou ye. Oksilyè lajistis nou ye, n ap fè sa la lwa di pou n fè.
Nou pral pèmèt ke leta a li menm nan dezòd ke nap fè, le non respè dè prensip, enben nap fè ke kès leta a li fè lajan tou an se sans.
Nou wè atravè mache yo, jan nou te di, jiska prezan nou wè tout lòt kalite machann ap vini e yo tout san mask. Se paske yo pa kwè nan sa k ap pase an. Nou pèdi, se lè nou wè nou kwè. Tout moun k ap pran transpò an komen yo mete mask pou nou kapab pwoteje tèt nou, pwoteje fanmi nou.
Ti pwoblèm teknik ak repòtaj Jean Paul Landy sou entèvansyon oubyen dispozisyon otorite yo nan komin Taba pran kouvrefe sou tout teritwa nasyonal lan pou evite pwopagasyon kowonaviris lan Pakè Kwadèboukè ak komisarya Taba adopte Yon ansanm mezi pou pèmèt prensip sa a respekte kòm sa dwa. Depi yè swa, lapolis t ap arete tout moun, tankou chofè, pyeton ak komèsan nan mache piblik yo ki pa respekte mezi sa a. Meri Taba a pi lwen antann rapousuiv ak kanpay sansibilizasyon an. Apati madi 7 avril lan, donk jodi an, tout tap-tap ak ti bis ki ap asire transpò Petyonvil pa dwe pote Plis pase 8 moun pa genyen tou okenn mache nan lari Petyonvil apati menm dat sa daprè majistra Petyonvil lan, Dominique Saint-Roch fè konnen tout mache kominal yo ap genyen pou fonksyone sèlman madi, jedi ak samdi. Majistra ensiste tou sou nesesite pou chak sitwayen nan komin nan pote mas yo apati madi 7 avril lan donk apati jodi an. Li obligatwa pou moun pote mask nan komin Petyonvil daprè sa otorite minisipal yo deside. Ann koute majistra Dominique Saint-Roch li te nan mikwo Ganito François. Apati de demen, kesyon mache de ri an nou pa rekonèt li ankò anndan komin nan. Pa gen mache de ri, donk fòk tout twotwa yo libere. avèk treto ki sou yo yo, donk leta a ap pran responsabilite l pou ke nou elimine tout treto sa yo ki sou ki sou twotwa w yo. Mache kominal yo, a diferan mache k ap fonksyone yo, apati de demen n ap gen 3 jou de mache, madi, jedi, samdi, e 3 jou de mache sa yo y ap kòmanse de 6 zè di maten pou ke yo fini a 2 zè dlaprèmidi, donk lajistis, lapolis pral gen pou ke. yo aplike tou sa ke nou menm n ap mande la yo. Apati de demen, gon arete kominal ki pral vin klarifye tout sa yo, mete tout pwen yo, mete tout, bay tout sa k pral genyen kòm mezi kont moun ki pa vle respekte sa yo. Donk dè demen, nou gen 3 jou de mache, madi, jedi, samdi. Tout moun pral antre anndan diferan mache ke n genyen yo, mache Lektò, mache Telele, mache Kokoye. Jodi an fimigasyon ap kontinye, aswè a la n ap fè aspèsyon, n ap fè fimigasyon pou n met mache yo nan eta pou ke yo kapab fonksyone. Dezèdlaprèmidi tout moun ap libere espas yo pou netwayaj yo kontinye pou ke aspèsyon yo kontinye. Donk sa yo se de mezi kle ke nou pran. Kesyon transpò an komen an, bis tap tap k ap pote moun, sèt afè de bis lan gen 18 moun, dezòmè chak tap tap yo y ap gen 8 moun maksimòm a rezon de 4 moun pa ban anndan tap tap. de tèl fason aske n ap evite fasafas lan, donk yon moun ka kapab akote lòt, pou yo pa tonbe fasafas, pou si youn ap pale, pou ke postiyon an pa vole sou lòt. Lòt bagay ki ekstrèmman enpòtan, pò mask lan, li obligatwa. Fòk ke chak sitwayen ayisyen gen yon mas. M tande moun ap pale de afè lajan, nou konn kòman peyi an ye, peyi an, nou pa t gen mwayen deja, sitiyasyon an te deja prekè, donk jounen jodi an nou pa panse ke sa k ap fèt la gen politik ladan l. Solidarite è de miz, se tout moun mete men, pou ke nou goumen kont pandemi an, pou ke fè mwens dega lakay nou ke posib. E la a, jan m sot di l lan, li pa gen afè politik, chak moun ap plenyen yo pa gen kach ne, yo pa gen sesi, yo pa gen sela, men kach ne a, nou pral montre w kijan ke w kapab fè l, apati de yon bout twal, de elastik ou kapab fè l, kach ne a. E pi, de fason atizanal, fò n òganize nou. M pa konnen, mwen menm, nou klè o nivo Leta, fòk tout moun gen yon bagay bare figi w, bare nen w, bare bouch ou, pou ke lè w ap pale, Pou ke li pa li pa afekte, enfekte lòt moun yo. Donk chak moun la pral òganize yo, peyi an pral òganize yo, paske sa k ap fèt la, jan m sot di l lan la a, se tout moun ki pou mete men.
Se tout moun ki pou mete men, apèl majistra Petyonvil la, meri yo ki pa genyen menm ren an, men yo chak nan nivo pa yo ap eseye fè kichòy pou soti tèt yo, pou pwoteje popilasyon komin yo. Se ka meri Mòl Sen Nikola nan depatman Nòdwès peyi a, majistra a swete ministè sante piblik mete mwayen pou pèmèt yo fè fas ak epidemi an si l ta rive nan komin nan. Jiska prezan se yon sèl moun ki plase pou fè prelèvman pou tout depatman Nòdwès la. Avèk nou an liy, dezyèm manb nan katèl meri Sen Mòl Sen Nikola, madam Ermilia Massillon. Bonjou majistra. Bonjour Pierre Renel bonjour jounal odyo okazyon an e nou lanse kri dalam sa a e bò kote leta santral la atravè MSPP li menm ki gen lib e jesyon kriz e pandemi kowonaviris lan kap frape bond lan nou nan rejyon e ba nòdwès la alò awondisman modèn kolaji yo ladann 4 komin anviwon 200 e plis pase 250 mil abitan ki livre a yo menm san yo pa konnen ki sen pou yo rele si tout fwa viris sa ta rive frape nan youn e nan komin e Molfenko la. E sou kesyon sansibilizasyon an e nou menm a travè meri an de lòt aktè nan nan kap entèvni nan domèn sante piblik lan, e medsen yo, direktè medikal yo ki nan zòn nan, nou fè tout sa ki depann de nou an tèm de sansibilizasyon, men kounye a la a nou vle mete le pad dèyè la priz an chaj. Nou pa konnen e o nivo de depateman an se yon sèl e e e moun ke sante piblik plase si touta ta gen de ka sispè, se pa travè depatman ki pou fè prelèvman yo. Lè w gade tout pwoblèm ki te deja egziste, pwoblèm enfrastrikti woutyè, lè ke moun sa li baze nan nivo Pòdepè, si gen 2 ka nan kèlkeswa kwen nan nan rejyon an, on sèl moun nan li pap sifi pou l ta kapab desann rive e touche tout zòn yo. Nou swete ke e sante piblik via DSNO ki se direksyon sanitè nan zòn nan ta kab vini an èd avèk